Se la plèn depi weekend nan. Bon!
Jan bagay la di a, je crois l'avoir déjà dit depuis longtemps, je m'y attendais. Lè w gon leta. Men pa di nou ke ou atann nou anpil, sa pral pi grav non. Lè w genyen depi lontan. Ou konnen, m di l maten an. Te gen yon fonksyonè ameriken ki te rele Larry Kandel. Ki te direktè usaid nan lèzane 94, 95, 96. Misye te di nan yon entèvyou Time Magazine, An Ayiti, Lèzetazini ap bay nesans a yon monstr. Misye te di politik n ap fè a, men sa l pral bay. Alò, politik amerikèn vizavi Dayiti a. Politik amerikèn an Ayiti a, men sa l pral bay. Enben.

Lame Dayiti ba l lòt oryantasyon, epi, briskeman, l wè se pa sa k fèt, yo kaze lame a pwen. Epi ki sa k ap fèt? Alò ki n'ete pa kestyon.
Non.
Alò ki sa k ap fèt? Son polis enterimè pay, dè l depa, ki te deja touche pa la koripsyon e pa la politikayri, paske al fè nèg yo prete sèman sou lavalas anndan palè. Epi se gang ki komanse ap fèt anndan peyi a. Jiskaske prezidan kanpe, l mande yon polisyè bay akolad a yon chèf gang. Polisyè a di non. Epi kounye a 3 jou apre, ou jwenn polisyè a se yon pil fatra. Misye di sa k ap fèt la a, men sa l pral bay. E se tèt yon òm deksperyans, paske pou leta ameriken, li te fè Afganistan, li te fè Irak, e misye te di nan entèvyou a, ou wè Ayiti? Ayiti pi konplike ke Lafganistan. pi konplike. Si se konsa n ap fè l, n a ban m nouvèl nan senkan, dizan, kenzan, ventan. Ebyen vwala. Sa vle di ke sa k fèt la la a gen de koupab ladan l. M pa menm di responsab non, gen de koupab e etranje e ayisyen ladan. E sa m gad ou.
Koupab yo toujou la? Natirèlman.
Byen sur. Byen sur ke yo toujou la. Men ki sa k fè ke, ki sa k fè Michel Soukar ke ayisyen yo pa ka reyalize, Nivo denplikasyon yo nan degradasyon Paske sitiyasyon gon peyi bann a.
bagay ke yo ka, yo, yo kache yo, gon bann bagay ke yo pa konnen, se sa map di a wi, yo pa konn istwa yo. Wi, ya des Ayisyen koupab ki se son mi avèk des etranje tout osi koupab, ki serè menm pami lè premye koupab. Men metenan nou menm ki di ke nou pa vle ke peyi n tounen sa lap tounen la a, Men pou nou konbat li, pou nou fè yon lòt peyi, fò nou konnen wi ki sa ki mennen l la a.
Èske w panse ke posiblite ke pou Laplèn lan vin menm jan ak Matisan, èske w kwè ke sa. Men natirèlman, monchè.
Li egziste?
Byen si ke l egziste. E mentnan, e rès popilasyon an, pa egzanp, moun Petyonvil, Dèlma, e bon, ann di yon pati de santrevil? Frè, m ap esplik, m ap di yon pawòl. Bouton se chemen maleng. Maleng vin baw gangrenn. E si ke manm ki gangrene a, janm nan ou ponwèt la, yo pa koupe l an zòn sèn, sa vle di ke inosan peye pou koupab lè sa a, wap mouri. Se sa l ye, pa gen lòt bagay. Mentenan, se a kisa? Kou pral koupe manm pouri a. Paske okenn ayisyen ki la a ki vle ke peyi a chanje nan le bon sans, li pa gen enstriman nan men l pou l koupe manm ki pouri a. Pwòp enstitisyon ki p la pou ta ba w sekirite k pou pwoteje w a 80 pousan l nan gang. Se sa reyalite a e se sa k mennen w la a. E se sa Larry Crandell t ap di depi 95 la wi, ke l te wè a. S on monstre. S on monstre ki t ap kreye la a. E l te di l klè. E se sa fè Clinton te move a. Paske se te vrè. La vérité fait rougir la face du diable, kòm di Shakespeare. E moun pa egzanp ki ap viv nan peyi an, k ap fè efò pou yo viv avèk fanmi yo sènman, san yo pa nan gang? Lè yo enkyè, yo fè kè, yo fè sik, yo fè tansyon, yo fè tout kalite maladi. E se sa l ye wi. E ki avni moun sa yo? Ah ben mon frè, se de de choz, oubyen ou deside w ap jwenn yon teren pou w goumen, oubyen w ap disparèt, w ap mouri. Paske tout moun pa ka pati. Se sa la reyalite.
Sa w panse de egzanp Salvador la? Pou fè sa Nayib Bukele fè Salvador a kòm prezidan fò w pa nan gang non. E fò moun kantò w yo pa nan gang non.
Paske. Fò w pa nan kidnaping non. Paske y ap tiye w, y ap tiye w sou pouvwa. A men nòmalman.
Sa vle di pou yon nèg gen kran pou l fè sa l fè la a, il fò ke li, li pa nan vagabondaj. Il faut que nan antouraj li pa gen nèg ki nan gang non.
Alò anpè ann raple pou oditè yo ke se prezidan Salvador a li mete 16 mil manm de gang anba kòd, bon evidamman gen nenpòt 60 mil men omwen li bay yon repons. A ekout, il faut kòmanse kèk pa, ou pap janm rete ou pran tout. Kounye a la misye pral gen lòt pwoblèm paske lè w rete w met tout nèg sa yo nan prizon fò w jere yo. Paske l pa ka leve yon maten l fizye tout. Paske lè sa, sa yo rele dwazimen yo pral fann nan dèyè l. Ou konprann? Mè, un fèt e sèten, sè ke ou wè s on moun ki gen yon kapasite, paske l pa nan gang li menm, e l gen yon volonte pou l mete yon minimòm dòd nan peyi l. Paske l s on chèf deta, li s on responsab. Donk sa ta vle di ke si sitiyasyon an ap pèdire an Ayiti, se paske gen anpil konplis.
Wendel, m ap esplike w byen. Ou vle pale, ann pale.
M panse oditè yo ta renmen sa. Ou wè depi Larry Kandel te fin di bay la an 95 la, Ameriken parèy li, chèf li move, yo ekspedye l vre eksetera. Qu'est-ce qu'il avait vu? M di w li. Li wè yon polis ki deja enfeyode politikman. Ki deja gen koripsyon ladan l. Li wè yon chèf leta kanpe ap fè gang nan figi tout moun. Li wè lidè opozisyon kanpe la sou rèl Naze yo fiziye l kokatè laprèmidi 2 jou apre pwòp prezidan l debake kòm si son chen k te mouri. E kounye a la, yo ekspedye misye, misye ale. Men ou menm ki nou menm ki ret la, ki enfòmasyon ke n vin genyen? Tankou nèg te di m on epòk, sa se te premye manda Preval la. Preval pa t anyen, Aristide te prezidan. Nan ministè deja, tout chèf gang te gen chèk wi. Koulè gen nèg ki di mo sa. Si w te konn sa k bon pou w te kite peyi a lontan. Paske yon chèf gang isit gen enpòtans pase w. Nou nan ane 96, 97 wi. Ou konprann? Donk sa vle di ou gon, ou genyen de responsab deta ki kareman se sa yo ye. Yo se de bandi. Yo devlope rezo a. Mentnan, loske w pi wo nivo de leta, mesaj ke w voye a. Se ke w pral dirije yon peyi avèk de rezo kriminèl. Rès moun ki nan peyi a ki gen de enterè, sa ve di pa egzanp de zòm dafè, pa egzanp de dot sektè politik, kèl è le mesaj ke vo ke w lanse ba yo? Se ke pou yo defann tèt yo fò gen gang pa yo. Se klè wi. Pase si yo pa gen gang pa yo, w ap manje yo. Donk kounye a la peyi a tounen yon peyi de gang. Vwala lafè, pa lòt bagay non. Gon komisè gouvènman ki di ke si l jwenn 500 zòm, 500 polisye avèk galil dan kèlke zè, dan kèlke zè. Li byen di si l jwenn yo. Si yo voye l Pòtoprens pa ekzanp. Ou konnen yon bagay, ou konnen gen de kote gang pa ka pran. Poukwa? Se paske ou jwenn de komisè de polis, ou jwenn de polisye, se la y ap viv, yo detèmine, yo gen apui popilasyon an. Epi gang pa ka antre. Se klè. Men ou konnen ke menm polisye sa yo ki detèmine a, menm komisè polis sa yo, ou konnen ak ki moun pou yo veye kò yo? A polisye parèy yo.
Non, paske m te tande yon gang ki di, yon disidan de 400 Mawozo ki te di yon lè ke si y ap demantle 400 Mawozo fòk yo pa enplike polisye Kwadèboukè ladan.
Antouka, de tout manyè, mwen menm mwen konnen yon bagay nan tou lè peyi di monn ki di w, depi w wè gang ap fleri nan yon peyi, se paske premye gang nan se anndan leta a l ye.
Mèsi anpil Michel, mèsi anpil pou prezans ou.